Bonjou e bonswa tout moun kòman nou ye m espere ke nou tout anfòm pa la gras de Dye jodia m poste video sa talè konsa m pral ba nou viv tout sa ki ap di ok e pou nou swiv tou jès yo tout bagay kap fèt anndan video sa se Jenny Queen aktris paw la aktris serye a aktris moman an. Queen nan ya pa bliye pandan ke wap gade video sa abone avek chanel la ok epi pataje video yo dako m espere nap fel m konte sou konpreyansyon nou mèsi davans video sa li menm ki pote anpil leson ok sou atis alèkile yo nou konnen sou rezo sosyo a vreman vre ki ap fè anpil foulay. M pap pran egzanp sou entèl, sou entèl. Nou gentan wè tout medam, tout mesye ki ap fè foulay sou rezo sosyo, an palan de aktris, aktè, menm chantè yo tou. Ebyen, ou kapab wè videyo sa pote anpil leson pou l bay reyalite a. M ap kite w viv, e jan Jenny Queen li menm, E m kwè ke vokal la ki ap esplike istwa sa a, m kwè nou gentan konnen l deja. M p ap vini pou m antre nan pèsonalite pèsòn moun, ni pou m apwouve pou m di men tèl moun, men tèl moun videyo a sanble. Men nou menm JS yo, nou menm Fedlame yo, nou gentan wè a kiyès videyo a li menm i sanble nòmalman. E bon travay, e m kwè ke Jenny Queen ap travay, l ap travay, e m espere ke nou tout renmen. tout reyaksyon yo e nou tout renmen travay ke lap fè a abòne avèk chanèl sa ok kap travay epi pataje videyo a pou yon lòt zanmi w kapab wèl m pral kite w viv tout sa ki ap fèt nan videyo a tchaw m renmen nou tout.
Dibòs se yon enfliyansez ki ekstrèmeman popilè. Li avèk yon boutèy Beliz nan men li ki vid. L ap eseye vide l nan yon vè. Tèt li cho, li bezwen al fè yon foto pou li poste. Kòm Beliz la pa genyen ankò, li pran bidon lèt, li vide lèt nan vè lan, li di sa ap mache. Li di zanmi an wè, ede m, ou pral fè yon foto pou mwen. Sa se Daniela, li di bòs ap viv lakay Daniela, anfèt li pa gen kay pa l. Men tout fanatik li yo panse l ap byen mennen, l ap byen pase, li gen lajan, li se yon fanm ki chè, li lux, li di fè foto a pou mwen, pou m al poste. Daniela pran telefòn li, humm. Li leve, li di men m pa konprann, poukisa w oblije ap fè tout bagay sa yo? Bagay la pa, li pa, li pa Beliz vre, se yon lèt ki ladan l. Li di bòs li gade, se konsa bagay yo fonksyone. Se aparans ki konte nan mond lan. Si w pa gen aparans, pa gen anyen k ap mache, ale fè foto. Daniela. branche telefòn li, li fè yon bèl foto pou li. Li di bòs kontinye ap bwè lèt la. Danila ri. Danila di, men m pa renmen sa w ap fè a non. Ou gen yon pakèt moun k ap suiv ou ki pran w pou modèl. Li di, wi yo pran m pou modèl. Se poutèt sa menm m fò m enpresyone yo. Yo pa ka pran m pou modèl pou m parèt nenpòt jan. Li di, bon, ou fin fè foto a? Ban m telefòn nan pou m ka al poste l. Kounye a la, nou pral fè yon lòt bagay ankò wi. ou pral fè foto mwen avèk kle machin sa kenbe nan menm. Li di men e pa machin ou li ye men, poukisa ou oblije fè foto avèk li? Li di bòs di fè sa m di w fè a non, poukisa ou pa fè l? Se mwen ki gen kontwòl rezo a, mwen di w fè yon bagay men w ap fè diskisyon ansanm avèk mwen. Daniela di non men m pa renmen sa w ap fè an, li deranje m, paske se manti. Li di bòs fòse l, Daniela di bon ok, whatever. Li branche kamera a. Li fè foto a pou Lady Boss kanmenm. Li di ou satisfèt? Lady Boss di m espere ke foto a bèl. Daniela lonje telefòn nan ba li. Li di telefòn pa pou ou nan kè l. Li di whatever moun yo pap konn sa. Ban mwen pou m ka poste. Lady Boss ap gad foto yo, l egzamine. Li di wè, wè sa map di w lan? M pral poste la pral gen dè milye moun ki pral gade. Sa se yon fan Lady Boss. Vanessa Vanessa fèk wè Lady Boss poste foto a li kouri sekwe mennaj li. Li di wè cheri, wè Lady Boss ap bwè Belize se pa dat mwen di w achte yon ti boutèy Belize mwen w pa janm achte l. Men l gen yon kle machin ou pa janm achte machin pou mwen menm machin pa w pa genyen ou fè m ap mache a pye. Misye di bon te kwè ou te di m ou pa renmen Belize ou pa renmen bagay ki gen alkòl li di wi m pa renmen l men si Lady Boss ap bwè l se fò m ka bwè l. Li fin poste, li konnen bagay la pral fè enpak paske gen de milye moun ki pral gade l, li tonbe souri. Li di, O, nou gen yon lòt bagay nou pral fè ankò. M gen yon bèl ide la. Sa ap mache anpil. Daniela tonbe ri, li di, Ki ide w gen la cheri kè? Ankò? Daniela plenn nan kè, li di, Men m pa ka konprann. Pou manzè ap poste yon ekip manti anpi l gen yon pakèt enbesil k ap suiv li ki kwè nan manti yo. Lavi sa a li etranj. Li di bòs kouri parèt avèk yon malèt nan men li, yon valiz kenbe nan men l. Li di yo konn sa nou pral fè la? Nou pral fon foto pou mwen kote m pral di moun yo ke m pral Dubai. Ok? L ap mache anpil. Ou konnen se tanzantan pou w poste yon bagay epi kounye a la pou yo ka kwè nan sa ke w di an. Li di men, m pral mete kamera a sou yon mòd pou w pou w ka fè foto a byen bèl ale. Fè foto a pou mwen. Li di bòs ranje kò li, li ranje fòm ni, epi li kenbe malèt li nan menl, li di pa bliye pranl non, bliye pranl wi. Li di bòs di sa pral kraze rezo a. Daniela di bon te kwè se Jeremi ou prale, epi wap ranje kò pral fè foto pou di ke ou pral Dubai. Li di bòs di gade, mwen pa la avèw ankò, mwen diw rezo a se sa ou bay moun yo se li menm yo pran, just fè foto a janw wèm diw li an dakò epi wap banm nouvèl. Li ranje kòl, li file zong li. Epi Daniela ap fè foto pou li. Li di, Ok, mèsi, mèsi, mèsi. Ou pran malèt lan? Byen pran l, wi. Li di, Refè foto a ankò. Sètfwasi a valiz la nan men m. Daniela ranje kamera l, li fè foto a. Li di l, Mèsi, cheri. Daniela ap gade l. Li di, Bon, m prale kounye a, wi. Li di, Ok, ma sè. Men poum di w, li di ou pa bezwen di m anyen. M te di w deja, sa a pral kraze rezo a. Depi m te tande bagay Dubai sa gade se anlè yo pral pote m. Cheri ranje peyi ou, m di w sa ou pa bezwen ap kritike m, se konsa m viv ou pa bezwen ap bay tèt ou pwoblèm pou sa, moun yo pap janm dekouvri m ok. Just poze w. Antouka, mwen fin an reta, ban m ale, ban m ale. Pandan l ap pale konsa, foto a gentan poste. Vanessa wè foto a. Li di maril la konsa wouch menl pral Dubai cheri Dubai li prale wi ou pa wè moun sa wap byen viv lap byen pase mwen m gad yon ti kote m wè tout la sejoune ou kenbem la nan chanm nan menm soti ou pa janm mennenm soti èske ou twouve sa nòmal e pa fanm mwen ye tou li di bon pitit lè a rive e banm ale tande kòm ou pa pral depozem. Ronald gentan ap ret tann mwen la, map kouri pran yon taksi pou n al pran bis lan pou nou ka kouri al Jeremi paske n pa ka rate evènman, n pa ka rate antèman sa. M ale. Li kouri ba w dènye vè nan lèt lan, li kouri l ale. Daniela sekwe tèt l di, monchè, moun k ap swiv bagay sou rezo sosyo monchè, moun fou yo ye, enbesil. Li di kèt, li di wè sa map diw lan cheri, gade madam nan gen tout bagay lakay li, li gen tout bagay luxe, li gen machin, li gen tout la sent jounen lap vwayaje mwen menm ou toujou kitem la. Maria di banm diw yon bagay, se pa tout sa ou wè moun poste pou kwè non, li di kòman e pa tout sa mwen wè moun poste poum kwè a, depi wè moun nan postel li genyenl vre, li di depi wèl postel li genyenl vre, manzè son moun ki gen lajan ki rich wi, misye di antouka ou pale twòp nan tèt mwen la, nou gen yon bagay poun al achte poun manje ann sòti poun al achtel tande. Li di enben ok. Yo leve, misye deplase pou li sòti avèk mennaj li pou y al achte yon bagay pou yo manje. Men Ronald li menm k ap fè kòlè paske li di bòs mete l kanpe nan mitan lari a, li te fè l kanpe yon taksi pou taksi a ka deplase avè l pou y al pran yon bis, li di bòs pa janm vini tèlman l te rete nan fè foto. Li di bòs di pa vini ebyen evim la non se ou menm ki te sipoze fè taksi an pa ale, kounye la ou vin fè m kanpe bò yon lari, w ap vin di m konsa wi taksi gentan ale kòman kisa m pral fè? Misye di, men se ou menm ki fè sa, epa dat mwen rele, m fè taksi a rete la pretan ou pa janm vini. Kisa w t ap regle konsa? Ou egzajere, ou te di m ou t ap makiye, ou fin makiye e kouri vini men kounyela w rete ou fè m pèdi yon pakèt tan men taksi a ale. Li di, non m p ap rete bò la a, m gen anpil fanatik, si fanatik yo wè m la, yo ka, yo ka, yo ka panse mal de mwen. Ou gen, ou gen tan konnen se yon enfliyansez mwen, m pa ka ret kanpe bò la a, tout sa se ou menm ki fè sa. Si w te gen yon machin, sa pa t ap rive nou la konsa. L ap fè diskisyon avèk menaj li a. Misye di, antouka, m ap eseye rele taksi ankò, si l pa vini, m pa konn sa n ap fè. Paske m paka fè otreman mwen menm paske m pa gen machin kisa m te ou te gentan pran ou fè m pou randevou kanpe bò lari ou pa janm vini. Pandan se tan Vanessa avèk mennaj li an ap pase nan menm riyèl kote li di bòs ap fè diskisyon avèk Ronald la. Y ap mache y ap pale. Pandan li lwe konsa Vanessa voye je l kiyès li wè li di o sa e pa li di bòs. Misye di wi, e li menm wi. Li di woy, li di bòs wi. Li di vini, vini, vini. Fè m al fè yon foto avèk li. Li kouri franchi sou li di bòs li kenbe li. Li di woy cheri, li di bòs jan m se fanatik ou cheri, jan m renmen ou, jan m renmen lè w foto w poste yo cheri, m pa ka pa fè yon picture ansanm avèk ou. Li ranje telefòn li, li fè yon selfie avèk li di bòs. Li kontan, li di oh, oh, oh. Li di bòs te kwè, te kwè e Dubai ou te di m ou prale, sa w ap fè la a? Li di bòs sezi li pa ka pale. Yo di bòs di wi e nan wout nou ye la nou pral Dubai nou te fon kanpe bagay sa yo Ronald se Ronald di kòman Dubai lan li di e pa Jeremie n prale an pou di w pral Dubai sa bagay sa vle di li di madmwazèl se se Jeremie nou prale wi Vanessa sezi li di bòs paka pale li di an ale Ronald an ale an ale kiyès ki te mande w pale la an fout ale. Li pran Ronald li kouri avèl. Mennaj Vanessa ap gade Vanessa. Vanessa pa ka pale. Li wont. Li di ou wè sa m tap di w lan? M te di w moun sa yo, e pa tout bagay pou wè sou rezo a pou kwè ladann. M te di w gen anpil moun kap poste ap byen pase se fake yo ye moun yo se foulay ki ap fè ou menm ou rete la chak bagay ou wè moun nan poste wap banm presyon wap banm grimad o wi fè sesi fè sela li di si wap swiv moun sa yo se vòlè ou pral vòlè wi se vòlè ou pral vòlè yo fout ou lè yo mete w nan prizon se lèsa wa konnen ke moun yo se fake yo tap fè li di o kòman m ta fè konnen Vanessa di kòman m tap fè konnen ke se manti li tap bay li di non men ou enbesil twòp ou paka rete tout la sent jounen wè moun nan ap poste an pou menm si w pa reflechi si w pa si w pa konprann sa moun nan ap fè ki travay lap fè bagay sa ou menm ou toujou kanpe moun ap bay presyon. Li di men m pat konnen. Misye di tout tan m te konn ap pale w m toujou di w sa. M toujou di w e pa tout sa w wè moun poste sou rezo a pou w kwè ladan l. Se pa tout bagay ou wè moun nan ap montre l ap di w m posede sesi m posede sela pou w panse se vre. Paske moun yo fake anpil deyò a. Moun yo ap bay manti pou yo kapab jwenn ti grenn views, ti grenn like, pou yo kapab fè moun enbesil tankou w yo ki pa gen anyen pou yo fè kwè ke yo posede yon bagay vre. Vanessa di enben cheri an n kite sa dakò. Kounya m konprann kounya m pa pral fè foli dèyè bagay konsa ankò. Misye di m espere sa. Epi Vanessa pran mennaj li l ale. pou yo ka fè nou konprann nan istwa sa ke se pa tout bagay ou wè ki poste sou rezo a pou panse ke moun yo ap byen pase vre paske moun yo se matuvu y ap fè moun yo ap poste yo gen bèl kay bèl machin yo gen mennaj vi yo se yon vi roz vi yo bèl vi yo tout bagay se lux tout bagay ap byen pase poutan manti o fon ou menm ki sou rezo a ki gen yon ti vi nòmal ou vle konplike vi w pou al menm jan ansanm avèk moun sa yo. se ou menm kap wèl paske a 99 pousan majorite bagay ou wè pa vrè.